Guy wewe son nèg ki fè m fè anpil efò pou m genyen bòn relasyon ak kèlkeswa moun nan medya sa m pral di a la li konsène mwen sèl gen moun ki pral di a wè pa fè sa pa si pa sa m konnen gen moun ki pral di sa men gen de nèg Lè mikwo w limen devan w, ou pa sipoze di tout bagay. You know I know you, you know m konn feblès ou, m konn tout bagay de ou. M twò lontan tolere w ap di grimas sou moun. Bon sa map di a la pèsòn moun pa relem aprè pou vin dim pa fè sa m tou di nou sa kareman pa relem kitem jerel e map pouse jiska lemoroyid ou pa konn sa sa vle di ou menm al gadel nan diksyonè map pouse fò nou respekte moun bon nou pral wè sa. Ann avanse. Sa w vle a m vle l tou e m pare e m ap deside fè l avè w pou m moutre w ke m te vle nou te zanmi, nou pa zanmi, nou byen, bon kounye a nou pa byen. Kèlkeswa kote a, jan w vle l la. Gon laj ou rive ou pa kite moun konprann ou ka di sa ou vle. Kèlkeswa jan w vle l la, kote w vle l la. Di sa w vle. Fè sa w vle. Mwen map di sa m vle, map fè sa m vle. Let's go. Guys, I'm sorry. Paske, lè wap met tèt ou nan pozisyon kòm si wap eseye ou batay, ou eseye konprann gon nivo bagay la rive. Tande byen sa m di nou, pa rele m. Kite m met yon ti lòd la. Gon lòd map met deja, paske jan map fè la, yap toujou dezyèm. Bon pa menm dezyèm, gen lòt plen lòt moun ki ka dezyèm. Yap toujou aprè. M pa konn si nap di men nap toujou aprè. Pase nap fèl nou sans ke yo pap janm ka fèl. Yo pa gen kapasite pou sa. Donk nap imilye yo la. E pi si yo vle fèl kif kif se entetenment kap fèt. An ale. Non Guy Wewe ti janti. A wè. Wewe. Bagay. Ou konprann son. Non. Let's go. Ann ale. Ann ale. M pa t ap fè sa. Men w ranse twòp. Ou betize twòp. Ou pwofite twòp de libète w gen. Lè w pa jere libète w, y ap pran l nan men w. Ann ale. W ap popilè pou medyokrite w. Pou enbesilite w. W ap popilè pou bagay, pou medyokrite w. Se sa k fè w popilè. E bagay sa yo ka fè w popilè, moun bezwen griyen dan, yo ri sou ou, e sa yo ka fè w popilè. Mwen m plen plak de enstitisyon, lè nèg yo wè yo ban mwen yo plizyè fwa, nèg yo di se kado, men lè m pran 6 fwa deyò, ou poko menm ka asiste, ou pa menm nomine menm. Donk sa vle di mwen si m si m popilè m popilè pou sa m fè ki bon ou menm ou popilè pou medyokrite nou tou le 2 popilè men ou pa ka ap galope konsa brother savann nan laj vre men pa galope konsa brother sa m ap di a la m di l m pran san m gen moun ki pral rele m mwen di nou pa rele m please rele l pito e m klè sou li. Gras ou li relel pito pa relem janl vle a let's go. M fè twòp efò pou m m fè w konprann m fè twòp efò pou m fè w konprann ke gen kote pou viv gen kote pou m viv ou ou chak ou monte non. ke m pa egziste demen maten n ap fè l jan w vle l la m mèt pèdi tout sa m genyen n ap fè l jan w vle l la ou s on lach dèyè mikwo w gen fòs m ap montre w sa Guy Wewe a ann ale jan w vle l la brother you know I know you ou konnen m konnen w byen m pa janm pale de ou I know you. Nou te zanmi, m konnen w. Yo konnen m tou, men m gon jan m toujou ye tou. Pase m pa janm trennen pyès nèg, nan aktivite ilegal a nèg. M pa janm nan bagay konsa a nèg. Sa vle di, m konn pase m mwen menm. E pa gen anyen w pral di de pase m ke m pa ka di. Ok? Ok? E konsa HMI la, e konsa nou vle fèl. An ale! An ale, let's go! Let's go! An ale, nap jwel. Fanatik mwen yo, zanmim yo, rele misye pito. An nale relel pito. Fanatik mwen yo zanmim yo fanmim yo moun ki renmenm yo relel pito twòp twòp grimas monchè twòp lese ale monchè ou gon libète pou fè ti afè ou jere ti avètayzing ou bay non se monte sou do moun pale tenten mizisyen ap kouri pou ou tout moun ap kouri pou ou monte tenten pale sou moun bon lè nap fèl Ann fèl. Ann fèl. E m pap sere ankò. M pa nan sere ankò ni nan m pase sou kote ankò. E konsa n ale. Bon kowona pase. M pa pè kowona bon se ou m ta vin pè. Bon wè la m bon m fache tout bon. Paske m to n ap swiv nou wè dat an ale brother let's go brother let's go tout sa w genyen di tout tout sa w konnen w konnen nèt di tout di tout nèt m pa kwè w gen anyen w pral di yo pa di deja.

Mwen menm rezoud pwoblèm sa yo rezoud deja. Bay tè a sa yo tè a tè. Nan ka pale de manje. O Zetazini. Manje ki jete le Zetazini ka nouri Lafrik wi chak jou. Mwen pa konn sa. Manje ki jete le Zetazini chak jou ka nouri Lafrik. Selon statistik yo. Donk pou nèg ap pale de manje. De ki sa wap pale la. Ou pa konn wè manje. Bay ki bay ki bezwen vital fondamantal men aprann pou big deal. Pa pale de manje, pale de dis, pale de dat. Mwen, mwen, fanatik pwa m yo, m konn sa m ap fè a trè byen. Gon lese ale. Fò n sispann a bagay sa a. Jan w vle l. M pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm. Jan w vle. Ou wè m di w sa? Sa m pi renmen an, sa w konnen m pi renmen an m mèt pèdi l. M ap fè w kouri. Sa w konnen m pi renmen an, M pa konn si w konn sa m pi renmen. Bon m mèt pèdi l. Sa m renmen, m renmen radyo. Mwen fè radyo mwen. Si w panse m gen yon bagay m pi renmen ou panse m ka pèdi, m prè. Ann ale. Non men, gon nèg ki di misye pa, se pou l sispann. Sispann. M konprann sak pase a Gon ti pwoblèm M pat vle pale Franchman m pat vle pale Gon ti konp Gon ti pwoblèm M konprann sa kap pase a la Pou pou yon nèg nan radyo pou rete surviv Nan korona virus Epi pou wap fè Pou wap avanse Li pa fasil Carel fon studio Guy wewe fon studio M konprann Paske mwen menm ak Arel se metye nou, se sa nou fè. Nou bay tan nou, nou envesti tan, lajan, konesans. Nou gen de moun serye nan sosyete a. E m ap mande yo, m ap tou di yo ekskize tou. De enstitisyon seryez nan sosyete a ki vle marye avè nou. Men m ap toujou kreye yon ti tan pou ou brother. M ap toujou kreye yon ti tan pou ou. Pa ale menm, wè demen si Dye vle kanpe sou li brother. E yon nan bagay ki deranje, se lefèt ke ou pa gen anyen nan sa w ap di. Ou se yon nèg, ou se yon inyoran menn. Ou vin nan yon peyi, peyi a ba w chans pou w sove lavi w menn. Pwofite de sa peyi a ba w. Mwen menm se Ayiti m ap viv menn. Mwen se Ayiti m ap viv. Men si m ta deside rete Lèzetazini jodi a la, demen maten m pa pral chèche djòb brother, m ap vin nan biwo m menn.

Jere tèt ou, jere tèt ou, pa gen moun ki anpeche w manje, pa anpeche yon lòt, jere tèt ou brother. Ou vin nan peyi a tou granmoun, gen de bagay ou pa konnen, ou pa rive lwen lekòl, jere tèt ou, ou kreye ti biznis ou, jere tèt ou brother. Tout moun pa ka menm jan, se pa paske nou nan menm lakou, nou nan menm lekòl, nou panse nou nan menm ranje, nou pa nan menm ranje. Pa panse ke ou ka vin gade sou kay m, m twò lwen de, kote m chita nan ban an, m twò lwen, ou pa ka ap ise pou ap gate nan kay m pou kopye. Non sèlman ou fin, w ap eseye kopye epi ou konprann ou ka fè pele ankò. Nan li menn. An na ale bòdè. N ap fè l jan w vle a. M te vle di w sa aswè a e m prè pou sa w. Tout sa w vle nèt m prè. M di zanmi m yo, fanmi m, m konnen gen moun ki pral rele m. Pliz! Pliz! Ou pa nan entètètment, kite m jere entètètment mwen. Kite m jere vagabon nan etchemay. ou pa nan etchenmay. Gen anpil zanmi m konnen ki pa nan etchenmay ki deyò etchenmay ki pa konn kijan etchenmay fonksyone. M tou di nou pa rele m pa mande m kite sa. Pase m kite twòp bagay pase deja pou nèg ki panse ke e m di nou m kwè m si nou vle. M prè. Ok. Guy Wewe son nèg ki fè m fè anpil efò. pou m genyen bòn relasyon ak kèlkeswa moun nan medya a. Sa m pral di a la a, li konsène mwen sèl. Gen moun ki pral di, a wè, pa fè sa, pa si, pa sa. M konnen gen moun ki pral di sa. Men gen de nèg. Lè mikwo w limen devan w, ou pa sipoze di tout bagay. You know I know you, you know m konn feblès ou, m konn tout bagay de ou. M twò lontan tolere w ap di grimas sou moun. Bon sa map di a la pèsòn moun pa relem aprè pou vin dim pa fè sa m tou di nou sa kareman pa relem kitem jerel e map pouse jiska lemoroyid ou pa konn sa sa vle di ou menm al gade l nan diksyonè map pouse fò nou respekte moun bon nou pral wè sa. Ann avanse. Sa w vle a m vle l tou e m pare e m ap deside fè l avè w pou m montre w ke m te vle nou te zanmi, nou pa zanmi nou byen, bon kounya nou pa byen. Kèlkeswa kote a, jan w vle l la. Gon laj ou rive ou pa kite moun konprann ou ka di sa ou vle. Kèlkeswa jan w vle l la, kote w vle l la. Di sa w vle. Fè sa w vle. Mwen map di sa m vle, map fè sa m vle. Let's go. Guys, I'm sorry. Paske, lè wap met tèt ou nan pozisyon kòm si wap eseye ou batay, ou eseye konprann gon nivo bagay la rive. Tande byen sa m di nou, pa rele m non. Kite m met yon ti lòd la. Gon lòd map met deja, paske jan map fè la, yap toujou dezyèm. Bon pa menm dezyèm, gen lòt plen lòt moun ki ka dezyèm. Y ap toujou aprè. M pa konn si n ap di sa men y ap toujou aprè. Paske n ap fè l nan sans ke yo pap janm ka fè l. Yo pa gen kapasite pou sa. Donk n ap imilye yo la a. Epi si yo vle fè l kif kif se entetenment k ap fèt. Ann ale. Non Guy Wewe ti janti. Awè. Wewe. Bagay. Ou konprann sa. Non. Let's go. An ale. An ale. M pa tap fè sa non. Ou ranse twòp. Ou betize twòp. Ou pwofite twòp de libète ou gen. Lè w pa jere libète ou, y ap pran l nan men w. An ale. W ap popilè pou medyokrite ou. Pou enbesilite ou. W ap popilè pou bagay, pou medyokrite ou. Se sa k fè w popilè. E bagay sa yo ka fò popilè, moun bezwen griyen dan, yo ri sou, e sa yo ka fò popilè. Mwen m plen plak de enstitisyon, lè nèg yo wè yo ban mwen yo plizyè fwa, nèg yo di se kado, men lè m pran 6 fwa deyò, ou poko menm ka asiste, ou pa menm nomine menm. Donk sa vle di mwen si m si m popilè m popilè pou sa m fè ki bon ou menm ou popilè pou medyokrite nou tou le 2 popilè men ou pa ka ap galope konsa brother savann nan laj vre men pa galope konsa brother sa m ap di a la m di l m pran san m gen moun ki pral rele m mwen di nou pa rele m pliz rele l pito e m klè sou li. M klè sou li, rele l pito, pa rele m jan l vle a. Let's go. M fè twòp efò pou m m fè w konprann, m fè twòp efò pou m fè w konprann ke gen kote pou w viv, gen kote pou m viv ou ou chak fwa ou mont non. Ke m pa egziste demen maten, n ap fè l jan w vle l la. Mèt pèdi tout sa m genyen, n ap fè l jan w vle l la. Ou se yon lach, dèyè mikwo w gen fòs. M ap montre w sa Guy Wewe a, ann ale jan w vle l la brother. You know I know you! Ou konnen m konnen w byen. M pa janm pale de ou. I know you! Nou te zanmi, m konnen w. Yo konnen m tou, men m gon jan m toujou ye tou. Pase m pa janm trennen pyès nèg, nan aktivite ilegal a nèg. M pa janm nan bagay konsa a nèg. Sa vle di, m konn pase m mwen menm. E pa gen anyen w pral di de pase m ke m pa ka di. Ok? Ok? E konsa HMI la, e konsa nou vle fèl. An ale! An ale, let's go! Let's go! An ale, nap jwel. Fanatik mwen yo, zanmim yo, rele misye pito. An nale rele l pito. Fanatik mwen yo, zanmi m yo, fanmi m yo, moun ki renmen m yo. Rele l pito. Twòp, twòp grimas monchè. Twòp lese ale monchè. Ou gon libète pou fè ti afè ou, jere ti avètayzing ou, bahay. Non se monte sou do moun, pale tenten. Mizisyen ap kouri pou ou, tout moun ap kouri pou ou. Monte tenten pale sou moun. Bon, lè n ap fè l. Ann fèl. Ann fèl. E m pap sere ankò. M pa nan sere ankò ni nan m pase sou kote ankò. E konsa n ale. Bon kowona pase. M pa pè kowona bon se ou m ta vin pè. Bon wè la m bon m fache tout bon. Paske m to n ap swiv nou wè dat an ale brother let's go brother let's go tout sa w genyen di tout tout sa w konnen w konnen nèt di tout di tout nèt m pa kwè w gen anyen w pral di yo pa di deja.

Mwen menm rezoud pwoblèm sa yo rezoud deja. Bay tè a sa ou tè a tè. Nan ka pale de manje. O Zetazini. Manje ki jete le Zetazini ka nouri l'Afrik wi chak jou. Ou pa konn sa? Manje ki jete le Zetazini chak jou ka nouri l'Afrik. Selon statistik yo. Donk pou nèg ap pale de manje. De ki sa wap pale la? Ou pa konn wè manje? Bagay ki bagay ki bezwen vital fondamantal men aprann pou big deal. Pa pale de manje, pale de dis, pale de dat. Mwen, mwen, fanatik pwa m yo, m konn sa m ap fè a trè byen. Gon lese ale. Fò n sispann a bagay sa a. Jan w vle l. M pa gen pwoblèm. M pa gen pwoblèm. Jan w vle. Ou wè m di w sa? Sa m pi renmen an, sa w konnen m pi renmen an m mèt pèdi l. M ap fè w kouri. Sa w konnen m pi renmen an, M pa konn si w konn sa m pi renmen. Bon m mèt pèdi l. Bon, sa m renmen, m renmen radyo. Mwen fè radyo mwen. Si w panse m gen yon bagay m pi renmen ou panse m ka pèdi, m ap pè, m prè. Ann ale. Non men, gon nèg ki di misye pa, se pou l sispann. Sispann. M konprann sak pase a Gon ti pwoblèm M pat vle pale Franchman m pat vle pale Gon ti konp Gon ti pwoblèm M konprann sa kap pase a la Pou pou yon nèg nan radyo pou rete surviv Nan korona virus Epi pou ap fè Pou ap avanse Li pa fasil Carel fon studio Guy wewe fon studio M konprann Paske mwen menm ak Arel se metye nou, se sa nou fè. Nou bay tan nou, nou envesti tan, lajan, konesans. Nou gen de moun serye nan sosyete a. E map mande yo, map tou di yo ekskize tou. De enstitisyon seryez nan sosyete a ki vle marye avè nou. Men map toujou kreye yon ti tan pou ou brother. Map toujou kreye yon ti tan pou ou. Pa ale menm, wè demen si Dye vle kanpe sou li brother. E yon nan bagay ki deranje, se lefèt ke ou pa gen anyen nan sa w ap di. Ou se yon nèg, ou se yon inyoran menn. Ou vin nan yon peyi, peyi a ba w chans pou w sove lavi w menn. Pwofite de sa peyi a ba w. Mwen menm se Ayiti m ap viv menn. Mwen se Ayiti m ap viv. Men si m ta deside rete Lèzetazini jodi a la, demen maten m pa pral chèche djòb brother. M ap vin nan biwo m menn. Sa fa, sa fò fache brother. Map viv Haiti men. E ou pa konn peyi a vre. Son gro peyi ki bay des opportunités ou pa konnen. Sa ou konnen. Vin la a gay ou gen ti afò ou jere, jere tèt ou. Jere tèt ou, jere tèt ou, pa gen moun ki anpeche w manje, pa anpeche yon lòt, jere tèt ou brother. Ou vin nan peyi a tou granmoun, gen de bagay ou pa konnen, ou pa rive lwen lekòl, jere tèt ou, ou kreye ti biznis ou, jere tèt ou brother. Tout moun pa ka menm jan, se pa paske nou nan menm lakou, nou nan menm lekòl, nou panse nou nan menm ranje, nou pa nan menm ranje. Pa panse ke ou ka vin gade sou kay m, m twò lwen de, kote m chita nan ban an, m twò lwen, ou pa ka ap ise pou ap gate nan kay m pou kopye. Non sèlman ou fin, w ap eseye kopye epi ou konprann ou ka fè pele ankò. Nan li menn. An na ale bòdè. N ap fè l jan w vle a. M te vle di w sa aswè a e m prè pou sa w. Tout sa w vle nèt m prè. M di zanmi m yo, fanmi m, m konnen gen moun ki pral rele m. Pliz! Pliz! Ou pa nan entètètment, kite m jere entètètment mwen. Kite m jere vagabon nan etchemay. ou pa nan etchenmay. Gen anpil zanmi m konnen ki pa nan etchenmay ki deyò etchenmay ki pa konn kijan etchenmay fonksyone. M tou di nou pa rele m pa mande m kite sa. Pase m kite twòp bagay pase deja pou nèg ki panse ke e m di nou m kwè m si nou vle. M prè. Ok.